Ti video sa se pou tout jèn gason ki nan trantèn yo. M pi gran pase w cheri chita pou m pale avè w. Gen nan nou k renmen fanm ki pi gran pase nou. Gen nan nou ki bon, ki jèn jan, ki santi nou, gade, nou gen foug, nou santi nou, ouff, tout enèji nou monte nan tèt nou, avèk nan tèt sa nou konnen an. Ou wè lon trantèn ou, Se laj pou prepare w pi byen. Se pa laj pou kite fanm distrè w. Se laj reyisit ou, baz reyisit ou, preparasyon reyisit ou depann anpil de li paske w gen anpil enèji toujou. Ou gen anpil kapasite, anpil foug nan laj sa a. pou frape kò a dwat a goch pou reyisi lavi w men m ap di w yon ti bagay si w panse nan laj sa a se laj zozo li ye l ye pou w ap mache bay zozo a dwat mache bay zozo a goch nan sa a se laj pou w konstwi yon bon relasyon avèk yon fanm ki djanm paske wè nou menm gason E pa pou granmesi te gon fanm ki te soti e nan kò tou l te soti. E pa pou granmesi. On bon grenn fanm, se on fanm ki ka kanpe dèyè do ou. Ou t ap mache a peti pa, le fèt ke l dèyè do ou, li gen jarèt pou l pouse ou nan fason pa l, ou sot an peti pa kounye a w ap kouri a on vitès ke w ka sezi wè sa. nan reyisit lavi w, nan reyisit sa w vle fè. Se laj pou chita pou reflechi, reyisir ta vi, ki sa l vle di pou ou? Reyisir dan la vi, ki sa l vle di pou ou? Relasyon se konstwi ou konstwi sa. Nenpòt moun w annik pran w pantan sou li w mete men ansanm avè l n ap avanse, ou poko konn kot ou gad. Paske se pa w moun ke w konnen. Se w moun dezesperasyon fò w kwaze avè l epi w ap avanse avè l. Men on moun ke w konstwi avè l, se on moun nou pran anpil frap nan relasyon an, se on moun nou gen bese leve nan relasyon an, ou wè l kanpe djanm, li pa janm lage w, li pa janm ba w do, li pa janm kouri ale nèt, menm lè kann gen ti kriye, kann gen ti separe, kann gen ti kite, men l pa janm ale nèt. Sa se on moun. ki pwouve w lwayote. Sa s on moun, si l di w l ap kanpe ansanm avè w, ou te konstwi relasyon w ansanm avè l. Men lè w wè nou kanpe an zozolye, nou toujou panse fanm ka toujou damou nou, nou toujou panse nou ka toujou fè fanm voye, nou toujou panse nou ka toujou fè yon lòt damou ankò. Fanm entelijant anpil. Yes, ou ka toujou jwenn yon lòt ki damou w. Men w wè lòt ki damou w lan? Li pa deside met tout enèji sa nan ou pou l fè w pran wout la an kouran. Wè lòt ki damou lan, li pa deside ba w plas priyorite a nan vi pa l. Èske w wè kòman si w ranse ansanm avèk nan laj ou ye la pou konstwi yon relasyon ki fò avèk yon fanm vanyan Wal kite zozoli monte nan tèt ou, bon jènjan monte nan tèt ou, ou pèdi fanm ou pat dwe pèdi, ou pèdi bon bwa dèyè bannann ou, moun ke w te konstwi avèk yo, kounye a wal pantan sou lòt moun wap fè byen voye epi foli monte nan tèt yo, yo fè w konprann yo damou, epi w konprann ou reyisi avè yo. Lè w pi gran wa konprann. Nou menm lòt gason ki pi gran yo, pale a ti mesye sa yo. Fè yo konnen Ann ede yo grandi pi byen. Paske m wè y ap jwa de men yo. Y ap jwa de men yo pandan ke yo pa konn konbyen lè w gon bon grenn fanm kòman de men an ka pi bèl. Y ap jwa de men pandan ke yo kite zozolye monte nan tèt yo kote ke de men an ka trè lèd. Panse ke ou wè fanm, fanm kontribye nan reyisit ou. Konsa fanm ka kraze reyisit ou. Si tèt ou pa sou de zepòl ou, lè w ap fè wout ou, pandan nan trantèn ou, pou konn kiyès w ap chwazi bò kote w. Kiyès se pale sèlman w pale avè l. Kiyès se yon jou sèlman w fè yon kras avè l. Kiyès ki se madanm ou, paske w te konstwi yon bagay avè l. Kiyès ki se madanm ou, Paske lè gen kouri se li kap kouri avè w. Kiyès ki se madanm ou? Lè gen malad se li kap kanpe nan lopital la avè w. Kiyès ki se madanm ou? Jou pap travay ki pou di map pot chay yo avè w. Trantèn ou, jenn gason, pranl o serye. Li on gwo gwo gwo etap nan reyisit ou. Si w pranl o serye, si reyisit ou enpòtan pou ou.